M ale nan biwo yo resevwa m konsa. Epi yo joure m pou 1, m pral nan mouda w pou 2 kay bòkò. M bezwen konnen mwen menm Merline, èske se pa mwen k ap kòmande biwo sa? M ta m parèt w ap vin pran pòz pou yo pa woz le zong, moun pa met ti. Bon mwen lè m vin nan biwo sa, genlè prèske tout e mi m pran li. Paske patwon an e nèg mwen pou li.

e sèlman anbit la te sòti men avan sa te gon komès m tap fè komès lan rete konsa li kraze m pa konnen sak pase on lè se pandan mal achte konsa epi lèm gade nan valiz mwen m fin achte pou m al peye bagay lèm gade m ba on tout bagay pèdi kounya la.

Ou relel lap vin sou ou men Li pa janm pale depi lèl fin dim konsa kisaw konnen vwazin nan di Li pa pale Li pa konnen sak pase Sa gen yon lòt bagay dèyèl se pa yon bagay ki fèt senp non nou konnen depi se Bondye ap priye Bondye li menm pa gen anyen li paka fè paske se li menm ki toujou la ansanm avèk nou ou panse depi wap priye Bondye lap fè tout. bagay pase an byen, menm si yo ta vin fè l yon bagay ki mal, yo ka pase tou pre l men yo p ap janm ka genyen l tout bon vre. Men m panse si l la, ou ka rele l, m ap fè yon priyè pou li anvan m ale. Ok.
Malin? Malin?

Jodi a genlè dènye jou pou m chache Evens paske m chache tout kote m chache pou m pa ka jwenn yon moun ki fou m konnen moun ki fou toujou ap mache sa vle di nan tout katye m vire pou m pa ka jwenn Evens.

Senyè Dye twa fwa sen, Papa nou ki nan li ou nan fon syèl la, nan lè sa a nou beni non ou, nou egzalte non ou pou jan ou ye, pou jan ou mèvèye nan lavi nou, kote ou te fè nou chanje, gen de randevou sa Senyè pou nou te vin la, lakay kouzin nou Senyè, kote nou jwenn yon maladi la, nou konnen se ou menm ki konn fè tout bagay Senyè, se ou menm ki konnen de A a Z, nan lè sa nou prezante ti sè sa devan ou Senyè, ke ou va pran kontwòl lavi li, ke. Tout sa ki fo yo montre li se bon sans e fè nan lavi. Ke tout djab rasyal kap fè kap fè l bèbè se te kesyon atik de djab rasyal ki kanpe nan lavi l kap fè l bèbè. O non de Jezi m pran kle syèl la m pran otorite syèl la m pran le san de Jezi se pou rantre chak kote ap fè l lagè espri de bèbè se pou yo pran dife nan lavi l espri de bèbè se pou yo paralize se pou yo kokobe nan lavi l kelkeswa tip de lespri ki antoure l ki ap mache ansanm avèk li ki fè l paka pale Nan lè sa se pou w resevwa prezans Bondye, se pou w resevwa viktwa l, se pou w pale, nou konnen w se yon Dye Senyè ki konn fè tout bagay, se ou menm ki konn opere, nan lè sa nap mande w se pou w netwaye lavi li Senyè, se pou w retire tout sa kap fè l lagè, retire tout mechan ki kanpe devan l Senyè, paske nou konnen ou menm avè w tout bagay posib Senyè, nap mande w fè wout pou li Senyè, aji pou li Senyè, mete l an dife, mete li an dife devan tout pwisans ènmi, kèlkeswa Depi apre sa li pote yo voye la, kote yap rele l, kote yap site non l konsa lè yo rele l, lè yo site non l ke se yo menm ki va parèt. Tanpri Senyè, aji pou li Senyè, chak kote yo rele l, ke le sang de Jezi parèt, ke le sang de Dagno parèt, aji pou li Senyè, ke espri de bèbè ki nan lavi sa, ke li retire kò sa, ke l soti nan kò sa, ke l pran dife, ke l soti nan kò sa, ke l pran dife, ke le sang de Jezi atake pou li, ke l.

Mwen pa e pa fòs si ou wèm pran bagay nan anvlòp nan men nou, m pa renmen sa. Non pa kraze kò w. Sa vle di m jis pa vle wè moun moun wè sa m ba ou a. M te gen kontra avè w, m pote l vini nan anvlòp. Men jodi a m vin fè yon lòt travay. M vin fè m vin peye pou youn, m vin fè pou youn ankò. M vle pou banm sa trap di.
Tanpri Senyè, fè wout pou li, Senyè, nou konnen w kapab, Senyè. Nou konnen w kapab, nou konnen w se yon Dye de bonte, ou se yon Dye de gras, de mizèrikòd. Nou konnen w kapab, aji pou li, Senyè. Pase nan lavi li, Senyè, nou priye o non de Jezi, Bondye ki vivan, ki rèy o syèk dè syèk. Amen. Mèsi anpil. Pa gen pwoblèm non kouz, ou konnen m pa tèlman vin pou m rete, ou konnen se nan evanjelizasyon m te ye, kounye a m ti te pase kote w la. Men la yon lot fwa. Dako. Dako. M nan ale ti sè. Ok. Bon kouzin mwen priye pou nou la. M pa konn Bondye a di yon mo pase mwen maladi sa m pa ka konprann ki kote l soti. Ak kote pa soti. Li fò priyè pou nou jodia kanmenm pase yon lè ka retounen ankò fon lòt priyè e pa konnen kisa Bondye ka di nou. Ann antre.

pi gwo toujou.
Janm gentan wè sa w esplike m la. Vrèman?
Uhmm. Men sa w panse m vin fè? Sa w wè m vin fè? M wè w vin ni ou vin travay pou moun nan. Men moun nan inosan. Inosan ki sa?
M pa vini pou w vin pale m de inosan la. S on travay m vin fè mwen. Madanm.

Kèt! Si se konsa kat la genlè mare nan mi. Sa m pral fè? Pa gen yon lòt kote m ka al chèche solisyon sa m bezwen an? Pou bòkò a di m li pa ka fanyen mwen. E mwen m konnen Mèlin pa manj anyen ki frèt. Si l pa vle fè sa, ki lòt sa m te ka fè? M pa wè lòt sa m te ka fè. M pral tounen nan monday m ap pèsekite jis pou l fè travay la paske se lajan m ap peye. Si l vle mete sou lajan plis m ap mete sou kòb la. Paske m bezwen travay la. Demwazèl sa k vin kanpe k fè frek avè m nan m konnen se mwen k pou kò m al anndan biwo sa. Pou tèt l ap vin ban m yon pakèt koze, pa Rosle zong. E mwen m konnen zog mwen fò l Rosle cheri. Paske m p ap ka rann li sèvis sa. E mwen m konnen Mèlin. Merline pa manje anyen ki fret. Ebyen ann al wè.